La maji se yon bagay lè l pwodui an fas ou, ou twouve w nan sitiyasyon ki trè difisil pou konprann. Poukisa? Se paske y a de trik ke. Lè ou fè randevou w, se tankou se nan lòt mond y ap fè l. Mistik, se lè ke ou menm ou reyalize de maji de trè wo, ou reyalize yon bagay o pwofi de ou menm oubyen. Au profit de yon lòt moun. Por kont, nou pratike avèk de zèt ki twouve yo nan mond envizib lan. Men, èske nenpòt moun.

Li gen yon seri de etap nan mistik pou pratike yo, il suffit ke ou menm ou fè de konesans ki trè wo avèk de espri ki twouve yo nan mond envizib lan. Alò, pou ke ou menm ou fè konesans avèk de espri ki twouve yo nan mond envizib lan, Il sifi ke ou menm ou inisye nan yon sèk. Sèk lan pa vle di dirèkteman fòk ou twouve fran masonri, fòk ke ou twouve woz kwa, fòk ke ou twouve mbambòk, fòk ke ou twouve lòt sèk ki egziste. Nou prale nan vodou. Deja nou konnen vodou li pwòp a nou menm. Li gen seri de rit nan vodou nou kapab pratike. Men li gen de rit ke ou menm ou pa ka pratike. Li sifi ke ou se yon inisye nan vodou. Paske li gen pati nan vodou ke ou pa ka touche konsa. Fòk ke ou menm ou inisye. Se nenpòt sèt ke li menm li te ka ye. Se vre ke vodou an, se pwòp kilti nou li ye, men fòk nou pa bliye, vodou an answa, li pa senpleman yon kilti.

Konesans pwofon nan yon sèk oubyen ki pa arive fè de pwatik eleve oubyen de wo pwatik nan yon sèk. Donk, pwofàn nan, lè ke ou menm ou a la rechèch de konesans de yon sèk, Ou pa franchi nenpòt baryè san ke ou menm ou pa gen yon gid ki deja inisye nan sèk lan. Nou vin twouve kote ke. Kanta prezan, vi nou an danje. Poukisa? Paske nou tèlman gen moun ki renmen nou, ki vle montre nou, ki vle bay nou de konesans nan seri de sèkt oubyen nan diferan tip de sèkt. Sa fè pafwa konesans yo konn arive two lwen. Sa vle di ke sa yo yap pataje avèk nou yo, yo konn vin arive two lwen kote ke nou menm ankò nap sibi. Sivi de lòt pwoblèm ke n genyen, nap chèche solisyon yo, nou fwape de lòt pwoblèm ki pi grav. Paske. Gen de rituel ki pa pou nou antanke yon moun ki pa inisye. Li gen de pawòl ke ou menm ou pa sipoze repete antanke yon moun ki pa inisye. Alò nou pale direkteman nan diferant de tip de rituel ke ou menm. Y ap pataje avèk nou ki pa senp. Si ou menm se yon moun ki alawechèch di savwa, menm lè ou monte sou youtoub, li gen de rityèl ou pral wè ki pibliye. Si ke ou pa gen yon konesans ki elve, ou pa sipoze fè rityèl sa. Poukisa? Paske li gen de konsekans ki trè grav. Premye bagay nou menm nou pral fè wè se jis ke se sak fè videyo nou jounen jodi an se konsèy ke nou menm nou pote pou ou se jis pou ke ou menm ou kapab evite de pwoblèm vini bò kote ou, de twoub psichik vini bò kote ou paske gen seri de rityèl oubyen gen seri de pratik ke ou menm. Ou pwal aplike, alò, yo pwal pote de gran twoub nan mezon ou oubyen nan pwòp vi ou. Li gen rityèl pou ou fè yo, yo gen mo kle yo pou ke ou menm ou kòmanse, li genyen mo kle yo pou ke ou menm ou tèmine. Dyoman ke ou menm ou pa konnen bagay sa yo, ou pral gen de pwoblèm paske se avèk de demon ke ou menm ou an afè. Si ke ou menm ou pa konnen kòman pou ou voye li ale, espri sa yo. Yo vin rete la anndan mezon ou oubyen kote ke ou menm w ap aplike oubyen w ap pratike tip de rityèl sa yo. Demon sa yo, lè ke ou pa konnen ki sa pou ba yo fè, oubyen ou pa konnen kòman pou voye li ale, oubyen pou kontinye bay li travay, ki sa ke li menm li pral fè? Li pral kontinye twouble ou. Se lè sa ou pral wè gen divizyon nan fanmi yo, se lè sa ou pral wè gen timoun ki pa vle rete lakay lan, ou pral wè madanm ou kite ou, lè sa ou pral panse se moun ki fè de mazanza sou tèt ou. Non, se paske ou aplike seri de rityèl lakay lan ke ou menm ou pa ta sipoze aplike. Sen de menm, gen yon seri de mo majik ke ou menm lè ou repete yo, se pa mo senp yo ye konsa. Gen nan yo se non espri yo ye, lè ou vibre yo anndan kay ou oubyen nan vi ou. li pral pote de grav pwoblèm lakay ou. Pou nou le ka de pwòp tèt ou, lè ke ou menm ou vibre yon mo ki tèlman fò, li pral bay pwòp ora ou pwoblèm. Li pral bay ou pwoblèm sou le plan sichik. Kote ke ou ka menm pèdi tèt ou. Se sak fè ou pa sipoze kouri al fè nenpòt rityèl ou byen repete nenpòt mo mistik ke ou menm ou pa gen yon gran konesans de li menm. Li gen seri de mo mistik ke ou pral repete. Li gen swivi li. Li genyen prensip li. Gen nan yo yo pa mache pou kò yo. Yo mache se de, twa, yo mache an senk, yo mache an de, yo mache an twa. Yo pa mache pou kò yo. Lè ou repete yo, fòk ke ou konnen tout rès mo yo. Non sèlman pou yo fè efè, konsa tou, lè ke pou w detounen sa ke ou menm ou fè an, fòk ou konnen ki mo pou w repete. Si ke ou menm se mo ki pou fè efè a, senpleman ou konnen lè pou w defèt li, se yon grav pwoblèm ke li ye, kote ke li pral bay ou twoub. Se sa k fè, si ke ou vle pratike vrèman mistik, ou sipoze chèche. inisye nan yon sèk ki pou pèmèt ke ou menm ou epanwi tèt ou nan ti bagay bazik ke ou menm ou konnen an. Men si ke ou al eseye pwatike seri de rityèl san ke ou pa pran yon de degre ki koresponn avèk yo, ou pral fè tèt ou abi. Donk, konsèy ke nou menm nou ka bay nou, avan nou repete ou byen pwatike nenpòt rityèl la, nou kapab ale jwenn yon sosyete, mande dè enfòmasyon pou ke nou menm nou inisye, pou ke nou bay vi espirityèl nou yon prensip. Li gen rityèl ki trè senp ke ou menm ou kapab pratike. Rityèl sa yo, menm lè ke ou menm ou fè yo, li pa gen yon konsekans ke li menm la pote pou ou ki grav. Pran le ka de ti rityèl ke nou menm nan ap pibliye la antan ke kilti lakay lan, gen seri de ti rityèl ke nou menm nan ap pibliye la pou nou, se paske nou konnen yo pa ka bay nou pwoblèm. E menm lè ke nou menm nou ta pibliye yon bagay ki ale odela, nou di ou fè atansyon paske li pa pou moun ki pa inisye. Donk, Gen seri de ti rityèl ke nou menm nap pibliye pou nou, se paske nou vle fè nou kòmanse aprann fè maji pou tèt nou. Nou vle fè ke nou menm nou konprann se kwa la maji, se kwa mistik, se jis pou ke nou gen konesans bazik. Si ke ou menm ou pratike prensip de mantalism, pe enpòt rityèl ki senp ke ou menm ou fè an, li sipoze pote rezilta. Men si ke ou menm ou pa pratike prensip de mantalism, ou p ap ka reyisi nan nenpòt rityèl ke ou menm ou fè, kit li te yon rityèl ki senp, kit li yon rityèl ki trè wo degre. Poukisa? Paske lè nou pale nou de. Prensip mantalis lan, sètadi ke yo di yo ke lanati e mantal. Sa vle di ke sa ke ou menm ou panse an, se li lanati ap materyalize pou ou. Si ou panse ke travay wap fè an li pap reyisi, li pap reyisi vreman. Si ou panse ke sa wap fè an lap mennen ou trè wo, lap rive wo avè ou vreman. Sa vle di ke se sak nan espri ou lan, lanati li menm lap konvèti pou ou an reyalite. Donk, ou menm antanke yon chèchè, yon moun k ap chèche konesans, eseye klasifye tip de rezilta de rechèch ke ou menm ou twouve yo. Paske si ou pa klasifye rezilta rechèch ke ou menm ou fè yo, ou pral arive bay tèt ou pwoblèm olye pou twouve de solisyon de. Rechèch ke ou tap fè an se pwoblèm ou twouve plis. Gen seri de bagay ke ou pral pratike lakay ou, se goumen ki pral gen tout tan anndan kay ou. Se pa konsa ou vin twouve divizyon lakay ou, se pa konsa ou vin twouve tip de batay sa yo lakay ou, se paske ou menm pli patikilyèman li gen yon seri de rit ke ou menm ou pa sipoze fè. Pou le ka de seri de rit maling ke ou menm ou pral aplike ladan yo, ki sa yo gen ladan yo? Si ou menm se yon moun ki gen pwi lakay li, le ke ou entèpele demon ki fè pawti de rit sa yo, ou pa ka voye yo ale, yo pral abite nan pwi ki lakay ou an. Alò, si ke ou menm gen seri de senbòl mistik ke ou menm ou trase, ou pa konnen gran enpòtans li oubyen ou pa konnen. Ki sa ke li menm li siyifi? Se yon pòt dantre ke li menm li ye pou nenpòt fòs maleng pou ke li menm li vin ba yo pwoblèm lakay ou. Menm yon move panse ke ou menm ou fè ki gen rapò avèk rit maleng, ki sa ke li menm li pral fè? Li pral sisite yon pòt dantre pou nenpòt fòs. ke ou menm ou pa gen konesans de li, li pral vin ba ou pwoblèm. Fòk ke ou konnen dirèkteman ki rit pou aplike, ki rit pou pratike, kòman, ki kote, epi kòman pou ke ou menm ou arive voyel ale lè ke demon an li menm li vini. Se sak fè tout bagay yo gen prensip e disiplin yo. Pa eseye repete yon pawòl ke ou menm ou pa konnen sous li. Pa eseye pwatike de rit ke ou menm ou pa konnen prensip yo. Tout sèk nou wè ki egziste, yo genyen prensip. Yo genyen disiplin. Lè ke ou menm, ou twove yon ti kras konesans de sèk sa, se pa bagay pwofon ke ou menm ou twove, ou twove pati sipèfisyèl la. Lè n pale de pati sipèfisyèl lan, sa vle di ke ti pati anlè a, men ti bagay pwofon an, ou pa twouve l. Donk, lè ou konnen sipèfisyèl lan, ou sèvi avèk sipèfisyèl lan, lè pati pwofon an dedouble sou ou, ou p ap konnen kòman pou defèt li. Lè sa. ou ka pèdi lavi w, pitit lakay ou ka pèdi lavi l, fanm ou ka pèdi lavi l. An nou eseye klasifye tout sa ke nou menm nou twouve kòm rezilta rechèch nou. Konsa, n ap ka bay tèt nou prensip sou le plan espirityèl Pou nou mennen yon trè bòn vi sou le plan spirityèl. Donk, se ti konsèy sa nou pote pou nou, se jist pou ke nou pa eseye lage tèt nou nan twou. Donk, pa kouri sou nenpòt bagay yo ban nou. An nou eseye analize sa nou twouve yo. Konsa nou va jwenn bon siksè. Nou ka twouve bon richès n ap chèche an. Olye se lapovrete. Paske gen bagay ou pral pratike se povrete l sisite lakay ou. An nou eseye pratike ti rit ki senp yo pandan ke n ap itilize. prensip mantalism pou ke nou twouve rezilta nan nenpòt sa n ap fè. Si nou vle pratike de wo maji, wo mistik, an nou inisye tèt nou nan yon sèk nou konnen nou renmen. Pe enpòt jan sa te ka ye, konsa w ap gen prensip yo, w ap gen disiplin yo. Mèsi.